E ekip Manchester City an al bat Real Madrid a Madrid nan Santiago Bernabeu a 2 gòl a 1. Yon trè bèl operasyon pou Citizen yo ki al genyen nan yon stad ki souvan difisil an Lig dè Chanpyon tankou jan Guardiola di l jodi a aprè konferans de près lan. E Manchester City gen yon match aprè ke Real Madrid poutan te ouvri skò nan match sa. Match nan Real te mennen la de 1 a 0 sou yon gòl de Rodrygo nan 28 tièm minit de je. Rodrygo ki gen vrèman trè lontan depi l pat make pou ekip Real Madrid lan. Rodrygo te genyen 32 match konsekitif san fè gòl. Li fè gòl jodi an, yon bèl frap kwaze pye dwat k al fini nan filè Gianluigi Donnarumma. Gòl sa a, Rodrygo fè l Aprè yon bèl pas pou misye kote defans City an kèlke pa te bliye misye tou sou flan goch lan e Rodrygo jwenn boul li, li akselere rantre anndan sipas de reparasyon an epi frap kwaze misye a fini nan filè City. Real Madrid te donk mennen 1 a 0 nan match foutbòl sa. Manchester City pral egalize pa Orei ki te make nan 35 èm minit match lan. Thibaut Courtois pa rive kenbe yon balon sèk epi rebon an vin jwenn Aurélie ki te nan sifas de reparasyon an. Misye mete balon an nan filè ekip Real Madrid lan. Se te egalizasyon an pou Manchester City a se moman di match. Nou te nan 35 èm minit. Epi fen match, fen premye mitan an presizeman, 43 èm minit de je, pral genyen yon dezyèm gòl pou Manchester City. Gòl sa a se Erling Haaland ki make l sou penalti. Aprè yon fot de Rudiger sou Erling Haaland jisteman anndan sifas de reparasyon. Rudiger kenbe Haaland, li mare avèk Haaland e Haaland te devan l sou aksyon an. Rudiger ki pat bezwen fè fot sa a paske balon an pa tap rive jwenn Erling Haaland de tout fason. Men, misye ki te pèdi kontwòl sitiyasyon an, defansè alman an, misye fè fot lan e abit lan bay penalti. Erling Haaland byen choute penalti l. Boul la fon bò, gòlkipè a fon lòt bò e City te donk pase devan ekip Real Madrid lan nan fen premye mitan an 2 a 1 nan skò lan. A se moman la, Erling Haaland siyen sizyèm gòl li sezon sa la an Lig dè Chanpyon e se 21 gòl ke misye fè deja tout konpetisyon konfondi nan sezon 2025, 2026 lan. A la mitan, City mennen 2 a 1. Skò sa a pèsiste jiska lafen pwiske Real Madrid pa janm vrèman. Jwenn fay la nan defans ekip Manchester City an malgre chanjman ki fèt, Arda Güler ki rantre nan plas Gonzalo Garcia, Gonzalo Garcia ki te titulè nan match sa pou Real Madrid, malgre egalman rantre Endrick ki rantre nan 77èm minit de je. Endrick, atakan brezilyen an, misye rantre, li fè yon kout tèt ki t ale sou bò transvèsal Donnarumma. Se te youn nan bèl okazyon Real Madrid te jwenn pou l te egalize, sant de Carreras. Kout tèt de Endrick, balon al kraze sou ban transvèsal Donnarumma, skò la te rete konsa. Real Madrid te gen okazyon gòl nan dezyèm mitan, City te gen okazyon gòl pa l tou. Bellingham pa egzanp rate on 1 kont 1 fas a Donnarumma nan menm dezyèm mitan sa sou on pas de Rodrygo. Te genyen sou aksyon sa jan Jude Bellingham fè l lan, msye al tante on pich nèt men aksyon an te vrèman trè mal enspire. E finisyon e aksyon Jude Bellingham nan e skò a te rete konsa 2 gòl a 1. E fòm di nou ke Real Madrid fini match nan a 52 pousan posesyon boul. Donk Real Madrid globalman te gen balon an lejeman plis ke Manchester City. Men se City ki fini match nan ak 3 pwen viktwa a. 3 pwen trè presye, Real Madrid jwe match sa san Kylian Mbappé ki blese, misye gon pwoblèm nan jenou, yo pale egalman de frakti nan amilè li, nan katriyèm dwèt li, e se Gonzalo Gracia e Vinicius ki te donk devan an nan pwent atak ekip Real Madrid lan, on Real ki te jwe ak Jude Bellingham ofansif goch, Rodrygo ofansif dwat, Rodrygo bitè. Salye egalman pa Xabi Alonso ki di ke misye fè yon trè bon match. Anndan teren te gen Tchouaméni e Ceballos. Defans santral te gen Asensio e Rudiger. Epi lateral yo se te Carreras a goch epi Valverde a dwat. Se konsa Real Madrid te kanpe. Real Madrid pèdi ankò. Sa fè dezyèm defèt de swit Real Madrid. Yo te pèdi deja kont Celta Vigo a domisil. Yo pèdi ankò a domisil jodi a kont Manchester City. Chèz la cho anba dèyè Xabi Alonso. Sitiyasyon konplike pou Xabi, evidaman poko gen desizyon k pran. Laprès nan peyi Lespay te idantifye match sa kòm posib dènye match Xabi Alonso si ekip City a genyen. City genyen Real Madrid, n ap ret tann pou n konnen ki pral pozisyon ofisyèl Real Madrid, prezidan ekip sa notamman Florentino Perez sou kontinwite Xabi Alonso. Rezilta yo paka vini, Real Madrid pèdi tankou jan n di l lan fas a Manchester City.

Sur le grand Real Madrid, viktwa pou Citizen yo 2 1 fas a Real Madrid. Aprè match lan genyen Xabi Alonso ki te pale ak medya yo e misye fè konnen ke se te yon match ase dispite, se sa l di. Xabi Alonso ki te parèt plito trist an konferans de près. Misye te, ou ka santi tristès la nan vizaj misye, li di ke match la te trè dispite, li di tou, Nou kòmanse byen ak gòl Rodrygo a plis kèk lòt okazyon gòl nou tap jwe jan nou te vle a epi aprè nan anviwon 10 minit Manchester City make e te pase devan nou nan skò la. Aprè nan dezyèm mitan nou eseye jiskobou mwen pa genyen anyen pou m repwoche jwè m yo se yon match Lig dè chanpyon kont yon trè bon ekip nou jwe ase byen pou n te fè omwen yon match nil. Se sa Xabi Alonso presize. Misye di tou ke ekip la te fokis, ekip la te gen ritm. Misye di ke Rodrygo jwe yon trè trè bon match. Vwala donk an gwo lè deklarasyon de Xabi Alonso apre defèt sa a Real Madrid fas a Manchester City. Te gen yon jounalis ki te poze Xabi Alonso kesyon sa a. Li di Xabi Alonso pa rapò a rantre an je Endrick nan match jodi a. Eske w pa regrèt jesyon ke w fè Dendrick sou sezon an? Lè yo te mande misye sa, misye pa vrèman reponn dirèkteman a la kesyon poze. Misye di ke Endrick fè yon bèl antre. Misye di tou ke li te fè yon pale ak Endrick yè o sijè de sitiyasyon dansanb li, sitiyasyon global li nan Real Madrid. Men misye pa di si l regrèt ou pa jesyon l.